Bonjour ou byen bonswa tout le monde an fèt jodi a nap fè ti video sa toujou nan menm objektif pou nou parle nan sa ki konsène sektè agrikòl la an fèt de no jou nou kapab wè ke pwodiksyon agrikòl la li menm lap vrèman dirijel vè litilizasyon de pwodwi chimik tèlke angrè chimik Ensektisid, pestisid, èbisid, etc. Kote gen anpil moun ki kontinye inyore tou ke itilizasyon pwodwi chimik nan sektè agrikòl la, li genyen dè konsekans grav, li favorize la degradasyon de lanviwònman, De mèm ke li genyen de konsekans negatif sou sante nou menm antan ke lòm. Anpil moun tou kwè lòske ou pa fè agrikilti konvansyonèl la, ou ta sipoze fè agrikilti byolojik. Men m ap di gen anpil lòt modèl agrikilti ke ou ka fè ki diferan de agrikilti byolojik la e osi ki diferan de agrikilti konvansyonèl la. Mwen pa pale de agrikilti byolojik la twòp paske lakay nou li difisil anpil pou agrikiltè e agrikiltris nou yo fè agrikilti byolojik la. Si nou ta pran 2 konsèp ki genyen nan agrikilti byolojik la ki pral konpwomèt moun yo, ki pral sèvi de kontrent pou moun yo fè agrikilti biyolojik. Premye konsèp m te ka pran, sè ke pou fè agrikilti biyolojik, fòk tèren agrikòl sa ke ou pral fè agrikilti a, fòk li pat janm konn fè agrikilti ki itilize pwodui chimik. Dezyèm konsèp ki rann li difisil ankò, sè ke nan agrikilti biyolojik, fòk semans ke w ap itilize a, Se yon semans ki pa t swivi oken tretman chimik. Se de bagay ki trè difisil lakay nou. Lè nou konnen, pli souvan, moun yo itilize de pwodui chimik menm si se avèk de fèb doz. Lè nou konnen ke pa gen de enstitisyon vrèman ki spesyalize yo swa nan domèn pou kreye de semans oubyen pou vrèman vann de semans spesifikman pou agrikilti biyolojik e de semans spesifikman pou agrikilti konvansyonèl. Se ke moun yo achte sa yo jwenn. Ebyen se pou sa jodi a nou chwazi pale de yon lòt modèl agrikilti ki se agrikilti de tranzisyon. Agrikilti de tranzisyon an se ki sa li ye li menm? Se yon modèl agrikilti ki pèmèt ke ou fè yon aktivite agrikòl ke ou gen yon randman ki menm avèk agrikilti konvansyonèl ki itilize pwodui chimik yo, men pandan ke li pwoteje anviwònman an e li pèmèt ke ou menm lòm ou manje de pwodui ki sen. Sa vle di se de pwodui ki pa gen ankenn rezidi pwodui chimik sou yo e ki pa gen ankenn konsekans su la biyodivèsite. Pa egzanp, nan agrikilti konvansyonèl la yo itilize angrè chimik. Ebyen ou kapab ranplase angrè chimik pa le konpòs. Tout moun ki la m kwè nou konn sa k rele konpòs. Konpòs se, nou te ka di konpòs se Dè matyè òganik e dè matyè mineral ke ou mete nan yon milye ki pa gen sikilasyon oksijèn, nou ka di ou fèmante yo e ki vin degrade, ki vin baw yon rezilta ke nou rele konpòs. Ki trè rich an eleman nitritif ke plant yo yo menm yo bezwen, ki genyen menm eleman ki genyen nan angrè chimik yo, tèlke le NPK e sèten oligo eleman. Dezyèm bagay yo ka ranplase se le pestisid ou le ensektisid ke yo itilize pou yo tiye ensèk yo nan agrikilti konvansyonèl la ke ou menm ou ka itilize de biyosid oubyen de, m te ka di de pwodui Natirèl, de pwodui byolojik ki fè menm travay ki se pwoteje plant la kont atak de ravajè. Kòman ou kap fè yon biyosid natirèl? Ou kapab itilize pa egzanp, ou kapab pran fèy nem ke nou gen lakay nou, fèy nem, ou kapab pran piman zwazo, piman wouj la, ou kapab pran jenjanb, ou kapab pran onyon, ou kapab pran lay, epi ou mete tout ansanm ou pile nan yon mòtye Aprè ou pran tout melanj sa ou mete yon kantite dlo ki pwopòsyonèl avèk kantite melanj sa, pwodwi sa, ebyen aprè sa ou mete l nan yon resipyan ki èmetikman byen fème e ou mete l alabri de la limyè e aprè 3 a 2 jou ou filtre l ou pliverize chan w nan ki bay menm rezilta men sèlman li menm li pa tiye ensèk yo li pito repouse ensèk yo nou rele sa son pwodwi repulsif. Paske ensèk yo yo menm yo gen wòl yo tou nan ekosistèm nan. Brèf, lòt bagay nou ka ranplase ankò se sa nou rele èbisid ke yo itilize pou yo tiye zèb nan agrikilti konvansyonèl la. Ebyen nou ka itilize, nou ka fè sa yo rele le payaj. Kisa ki le payaj? Le payaj se ke ou pran de matyè òganik sèch, ou ka pran pay diri lè yo fin bat diri, Pay pitimi, pay pwa e pay mayi, ou kab itilize yo pou al mete sou chan ou, fè yon kouvèti ou kouvri yo sou chan an paske yo se de matyè ki soti nan nati la, nou di tout sa k soti nan nati la, nati a li menm li kapab konsome yo ankò, li kapab itil a la nati. Wè, ou kab fè payaj, ou ka fè payaj la o moman ke w ap fè latourezon pou al fè semi, oubyen ou kab fè payaj a pandan ou apre la leve de semi lòske plantil yo yo menm yo genyen 15 anviwon 15 a 20 santimèt ou vini avèk pay sa ou mete pay sa ou elaji l nan dèyè tout plant yo sou tout sipèfisi agrikòl la ki wòl payaj la li pral toufe zèb yo zèb yo pap ka repouse lap toufe yo lap tiye yo Dezyèm wòl li jwe ankò se ke li pral pèmèt ke sòl la ka gade yon imidite pou yon tan ki trè long, ki trè byen pou lavi mikwobiyolo, pou lavi biyolojik di sòl. E li pral pwoteje sòl la kont sa nou rele ewozyon. Paske, si nou pran yon egzanp, lòske lapli tonbe sou sòl ou a, Selon a vitès grenn lapli a tonbe sou sòl la, li pral mete an sispansyon li pral mete an sispansyon lè patikil di sòl e lòske anpil lapli tonbe li pral pote tout eleman sa yo, tout matyè ki te tout m te ka di tout patikil sa yo ki te an sispansyon li pote yo ale sa nou rele ewozyon epi lòske ou gen kouvèti vejetal sa li evite aksyon sa fèt sou sòl ou a. Lòt bagay li fè ankò, li jwe yon wòl dabita pou mikwo òganis yo ki viv an desou de li menm e a yon sèten moman done li pral dekonpoze ki pral patisipe a la rejenerasyon di sòl e a lamelyorasyon de la strikti di sòl. E lòt bagay ke l fè, sè ke li evite sa sou rele evapotranspirasyon fèt nan sòl la, ke sòl la gade yon imidite dan yon tan ki trè long. Sa vle di, se yon modèl agrikilti avèk 3 bagay sa yo ke ou ranplase nan agrikilti konvansyonèl la ou mete nan agrikilti de tranzisyon an. ki vrèman trè benefik ekonomikman parlan paske tout pwodui sa yo nou sot site la se dè pwodui lokal, yo pa enpòte yo, ki pèmèt ou gen yon sistèm dagrikilti ki pa depann de lòt peyi, ki plis endepandan, e osi ou ka di sa se yon sistèm agrikòl ki dirab. Paske lè w ap pale de devlopman nan yon sektè pou devlopman an dirab, fòk Li kapab satisfè bezwen ou menm k ap fè l la, pandan ke li pa pral konpwomèt bezwen jenerasyon fiti yo la. Se sa ke nou rele yon devlopman dirab. Ebyen pou nou kapab devlope sektè agrikòl la de manyè dirab, m panse agrikilti de tranzisyon an sipoze yon faktè kle pou sa rive fèt. Se pou sa mwen jije ke li te nesesè pou ke nou te fè ti pale de agrikilti de tranzisyon ki pa yon bagay ki vrèman difisil a fè pou ke vrèman nou kapab patisipe dan la pwoteksyon de lanviwònman pandan ke nap pwoteje nou menm antan ke lòm, antan ke konsomatè oubyen antan ke aktè yo menm kap manipile pwodui sa yo, paske nou konnen itilize pwodui chimik yo san ke nou pa gen ankenn fòmasyon de baz sou itilizasyon yo, se yon danje pou nou menm k ap manipile yo a, san ke nou pa gen ankenn pwoteksyon etsetera, e li pa bon pou anviwonman paske li koze yon sòt de dezekilib nan milye nan anviwònman nou an. Mwen di ke ou menm ki swa ap fè agrikilti oubyen ou menm ki gen vrèman ide pou fè agrikilti, m panse agrikilti de tranzisyon an se yon modèl vrèman ki trè enteresan e ki trè benefik ou ta sipoze mete an aplikasyon.